Gen bagay m te toujou di ke m pa gen dwa di nou, men kounye a gen de ti bagay m oblije kòmanse di nou. M sonje m t ap pale ak yon gwo nèg ki di m ke prezidan an ap pale de stabilite politik. Se pa toutan non stabilite politik nan avantaj nou. M di, oh! Kòman stabilite politik pa nan avantaj nou toutan? Li di, Mwen menm, moi, je nage dans des eaux troublées. Pèp la, èske ou konprann pati sa a? Sa vle di, enstabilite politik la se yon endistri ke li ye. Se yon endistri florisant. Se yon endistri ki bay anpil lajan. Se yon endistri se li menm ki pèmèt gwo negosyasyon fèt tou wi, lannwit. M konn fè Konbyen mwa m pa ka dòmi non. Paske fò nèg fò pale lannwit ak yon seri de gwo moun gwo moun pou chèche ap di tanpri souple pou wa jwenn yon ti lapè nan peyi a. Bagay la grav. Bagay la pi grav ke nou konprann ni. Men jodi a kòm moun responsab yon prezidan ki konnen ke se lapè, se la non vyolans. Se ladan m kwè, e se sa k pou mennen peyi a sou wout devlopman an. M ap di tout moun, an n wè si n a chanje konpòtman. Gen anpil koze nou tande mezanmi k ap pale, ni nan rezo sosyo, nan radyo. Se pa sa vre non. Se vrè rezon yo pou n chèche wi. Gen anpil bagay ki kache, ki pa di. M kwè ke enterè yo, gwo enterè yo, jodi a fò nou eseye mete yo sou kote. Paske nou wè kote bagay la rive a, yo pap ka tounen dèyè ankò non. Gwo enterè ki manyen la yo, lòt moun pap ka ap tounen avè yo vin mete yo sou moun ankò non, jamè non. Sa vle di, m tou di nou sa, gwo mesye yo ki naje dan dè zo twouble yo, jodi a dlo a klè. Ann vin naje ladan l. Nou pa ka rete nan eau trouble ankò non. Dlo sal la pap gen okenn kote non. Li pap ka monte teren ankò non. Pèp la di non. Depi 1986 gon rejim, gon sistèm je dirè pa yon rejim, ki enstale nan peyi a son sistèm kraze brize. Depi 1986. Tout jan pou yo rezoud pwoblèm, se kraze pou n kraze, se brize pou n brize. Men m ap di nou, meyè fason jodi a nou kapab rezoud tout pwoblèm nou genyen, sitou pwoblèm ensekirite a, se lè nou deside nou met tèt nou ansanm. Nou met tèt nou ansanm pou nou di ke nou p ap pou yon lòt etidyan ankò, mezanmi, ki pèdi lavi l. Men se ansanm pou nou met tèt nou pou nou fè l. Paske, ann evite moun ki anpeche nou met tèt nou ansanm yo. Moun k ap mande kondisyon pou nou met tèt nou ansanm yo, se enterè pa yo ki enterese yo. Pa bliye sa. M ap pale avè w ou menm jodi a k ap fè politik, aktè politik yo. Moun ki kanpe pa dèyè a, men envizib yo, se yo pou n evite. An nou travay ansanm. Pèp la se sa l mande m. E se sa m vin di w jodi a. Se mesaj pèp la m ap ba ou, se pa mesaj pa m. Mwen m sa ale m prale. Pèp la mande lapè. Pèp la mande linyon. Pèp la mande solidarite, pèp la mande sekirite, pèp la mande desann lavi chè a, se sa l mande. E se sa m ap fè, e sa m oblije fè, paske m se sèvitè l. Ou menm ki aple pou vin dirije peyi a, vini, an n met men ansanm pou n retire Ayiti nan sa l ye jodi a. Paske jan m toujou di nou, se pa etranje k ap vin fè l pou nou. Etranje yo ka ede nou. Yo ka temwen de sa n ap fè yo. Men yo pa ka fè l pou nou. Se nou k pou fè l pou yo menm pou yo akonpaye nou. M sonje lè m ap pran desizyon nan afè gaz la, la m ap pale de mwa, nan mitan kowona a, kowona a tèt chaje, fen mwa mas 2020, lè m wè, lè yo pote tout papye, tout rezilta ban mwen, tout rezilta rechèch, travay ki fèt. Premye gwo desizyon nou te pran, nou pran desizyon pou nou pou nou konnen ki pri ke gaz la vann sou mache entènasyonal la. Paske depi 1909, tande, tande byen wi pèp la ouvè zòrèy ou. Depi 1909, pri gaz la tout leta dan le mond konn pri gaz la sou mache entènasyonal. Leta ayisyen pa janm konnen. 111 an aprè, prezidan ou te vote a. ou te bay pouvwa pou dirije w pou defann enterè w lan. Li fouye men nan tou a. Nou konn tou sa a. Gade koulèv yo gade dan yo konsa. Mal retire pri gaz la pou nou. Jodi a leta ayisyen peye chak ane, dayè kontra a fèt depi nan mwa avril, 43 mil dola pa ane. Men chak maten nou konn pri gaz la. Pa gen nèg ki ap vin vann manti ankò. Chak maten. Ayiti nap achte gaz nan mou, nou te konn, nou te gentan konn jodi a gazolin nan vann tan kòb. Dizèl la vann tan kòb. Kerozin nan vann tan kòb. Pa gen benyen kache lonbrit. Asfat la vann tan kòb. Mazout la vann tan kòb. Pa gen moun kap vin bay pèsonn zannana pou sizann. Sa vle di, se de travay ki pat fasil, paske pa bliye. Depi 111 an, ou pa gen ou pa gen yon pri. Epi jodi a ou genyen l. Mentnan, lè nou pran desizyon pou nou fè apèl dòf la, m pa bezwen mande nou, m pa bezwen mande nou, pèp la. Peyi a leve. Se sou konn m gade m yon jou maten m leve, m wè prèske tout moun anfas mwen. Apre sa, m te gen m te pran desizyon an, m te m di bon, kite m dòmi sou li. Men nan aswè, m fin dòmi lè m leve nan maten, m di men ban m gade èske pèp la anfas mwen. M gade m di men non, li pa anfas mwen, sa vle di se yon gwoup moun ki gen enterè pa yo ki anfas mwen. E nou sonje nan prezantasyon ke m te fè la, yon gwo prezantasyon nan palè lè sa a, tèt chaje, prezante chif, yon pakèt gwo chif. Yonn nan yo m sonje, se ke pandan 10 an ki sot pase yo, Leta pèdi 113 milya de goud. Fon ti egzèsis non pèp la wè san sa 113 milya de goud reprezante jodia. Sa vle di l preske reprezante nou gon bidjè 224 milya nan nan finansman ak sibvansyon gaz pandan 10 dènye ane yo nou pèdi 113 milya. Sa vle di nou preske pèdi nan bidjè sa li mwatye preske mwatye pou m pa di 45 pousan 40 pousan nan bidjè sa la. Se pou m montre nou ke lè enterè leta ki se enterè pa w. li pa pwoteje, men ki dega sa fè. Enben nou pran desizyon an, apèl dòf fèt, a m pa bezwen di nou prezidan resevwa gwo apèl, gwo kout fil, gwo kout fil, a prezidan ou fouye moun kote la, e bagay la gen 50 an depi l ap fèt konsa, men l te gen dwa gen 100 an depi l ap fèt konsa. Fòk gen yon moun ki te rive yon jou ki te pou te di non pou l pa ka fèt konsa, pou l pa ka kontinye fèt konsa. E se moun sa k rive sou pouvwa a jodi a. Se sa l di. Li di non, Gaza pa ka kontinye fèt konsa. Jodi a, depi 1995, e pa mwen non ki te pran lwa a. Sa di wè depi ki lè ke leta te konprann fòk gon desizyon ki pran pou afè Gaza, 25 an. E poutan lwa sa pa janm aplike. Paske moun. ki pou te pèmèt yo aplike a, yo kanpe an kwa. Enben jodi a mwen menm sa pou m fè? Se yon ti jan pouse kwa a mete l sou kote ak tout moun yo pou m al jwenn nou pèp la e se sa m fè. Se pou sa lwa mas 1995 lan jodi a l aplike. E tande sa m ap di w wi, mete zye w dwat e mete zòrèy ou. Pa kite pèsonn mete tèt ou dwat k ap pran w pou fou nan fè nwa. Chak kagezon gaz ki rive, w ap konn pri a. Se sa m mande ministè finans. e se li k dwe fè. W ap konn ki pri l achte, konben kòb yo peye transpò l, konben taks leta fè e konben kòb sektè prive a fè tou. Pa egzanp sou yon galon gazolin, chak galon gazolin ki vann, menm si yo fè w kado gazolin nan, menm si yo fè leta kado l wi, fò w peye transpò pou li si yo fè w kado l. Bon menm si yo ta peye transpò a pou ou. se konpayi prive ki nan afè gaz yo fè 64 goud sou chak galon gazolin. Pèsonn toujou pè di sa. Men se sa l ye. Jodi a, gazolin n ap vann sou mache entènasyonal la, ann di, lè w fè kalkil li, li pa menm rive 100 goud. Ann ta di li rive 82 ou 83 goud. Jodi a. Men, lè w pran 64 goud plis 83 goud, fè kalkil la, pou nou gade montan an, plis kounye a fò w mete taks ak enpo Leta a. Ak ki sa pou yo konstwi lekòl pou ou? Wout w ap mande toutan an, ou menm ki moun Nòdwès, w ap mande wout, wout, wout Kafou Jòf, Anse a Folè, ak ki kòb pou yo fè l? Ou menm ki ap, ki rete Karis, k ap tann pou yo vin met limyè pou ou, ak ki lajan pou yo fè l? Ou menm Pòdepè jodi a yo kòmanse konstwi santral elektrik tou nèf fwa ak ki kòb pou l fèt? Se pa yon kouy non ke leta pral mete pou l al mande sèlman. Fò leta kap kenbe skanp figi l pou l ka di chak moun ki la pou peye taks ak enpo, kote k la pou leta pran taks ak enpo se pou l pran l. Pa egzanp gaz la se yonn. Sou chak galon gazolin ki vann. Taks ak enpo leta vini anviwon 50 a 55 goud. N a gade yo, paske fò m di w sa, mwen mande pou yo piblik. Pa gen kesyon de benyen kache nan bout ankò. Jodi a se pou gaz, tout moun konn estrikti pri gaz la nèt. E m mande ministè finans la, se pou yon kominikasyon masiv fèt sou sa. Paske twòp pawòl ap pale, twòp sa k pa sa ap di. Jodi a fò bagay la fini. Gaz rive tout moun konn pri l. Pri a ki rive a lè yo fè to de chanj gade si pou l bese, se pou l bese. Chak pèp la, peyi a resevwa gaz 2 fwa pa mwa. Fò w konn sa. Enben 2 fwa pa mwa tout moun ap konn pri gaz la 2 fwa pa mwa. Si l rive lè pou l bese l bese, si l rive pou l monte l monte. Se konsa pou l ye. Si se se 3 goud, se 4 goud pou l gen sou li anplis, se 5 goud, se 10 goud. Men ni. Si pou l bese tou, li bese. Lè sa a se lalwa, li aplike. Pa gen kesyon de gaz rete yon sèl pri depi digdantan, depi dizan. Gaz pa ka monte, li pa ka desann. Enben jodi a, gaz desann. Men fò n konnen tou, paske se sa m ap di nou, fò m di nou verite yo. Fò n konnen Ayiti pa fè gaz. Si achte n achte gaz nan peyi etranje li disit, sa vle di si gon lè tou li gon ti tchotcho ki monte sou li, fò w konn sa tou, ti tchotcho a monte. Menm lè tou si pou l desann pi ba tou, pri a vin pi bon mache, l ap desann. Li enpòtan pou m te pale pati sa a avèk nou sou zafè pwodui petwolye yo. Paske se gwo refòm lè m di nou sa. E se gwo refòm k ap kontinye fèt. pou n stabilize sektè a, ki pou pèmèt ke nou pa gen, nou pa nan tèt chaje, nou pa nan pwoblèm. Nan zafè kouran an, m konn anpil moun an jwa. M wè yon ti videyo yo voye pou mwen yè swa, yè swa menm, avan yè swa ou yè swa m pa sonje. Sou zafè moun Leogane ki pa wè kouran depi lontan, men li tris wi, yon seri de grand vil, yon vil tankou la vil de Leogane, yon grand vil, yon vil istorik, epi pou se konsa pou bagay yo tap pase. Bagay la di. Li di anpil, moman. Moman difisil. Fò n kase chenn nan. Chenn sa li te nan pye nou, li te nan men nou. Jodi a l nan lespri nou. Se pou n kase l. Pou n kase l nan linyon k fè lafòs la. Pou n kase l nan tèt ansanm nan. Pou n kase l nan viv ansanm nan. Pou n kase l pou moun anwo ak moun anba vin fè yonn. Pou moun andeyò ak moun lavil vin fon sèl. Pou moun wouj ak moun nwa vin fè yonn. Se chenn sa l gen pou n kase jodi a. M pa vin di nou, pandan pèp la ap bat bravo pou gen de desizyon k ap pran, epi tout bagay pral byen. Non!